Ayiti ka bat brezil wi ekip la prè ekip la prè ekip la plen ekip la ka bat brezil bòt bòt bòt toujou gon bòt nan bagay yo si se ayiti sa ak tap jwa skatlen lan ki pral jwa vèk brezil ooh li pap trò bon pou nou li pap trò bon pou nou mwen menm M pou Ayiti, m pou Ayiti san pou san, so m vle Ayiti bat Brezil, e m kwè, m kwè avèk tout sans mwen, tout san fò mwen ke Ayiti pwal kraze Brezil, men match yo te banm devan Scotland lan, m pa vle l, match yo te banm devan. Ecosse la ya mpa vle match sa m vle yo banm yon lòt match paske m ta gade match la ekip la ka jwe ekip la ka woule bato balon ekip la ka domine men pwoblèm ekip la te genyen se pwoblèm mete boul la nan kan e mete boul la nan filè a e pwoblèm sa ekip la genyen so jwèt m te wè ayiti ap jwe a m wè ayiti ap jwe yon jwèt kote yap bat pou yo antre nan kare a nèt pou yal fò gòl lè yo wè yo pat ka fèl yo vin ap bat pou yo fon gòl tèt kote yap bat pou yo mete balon an sou tèt pyewo pou pyewo lagel nan filè a wi jwèt sa a bon wi jwèt sa a bèl wi ou ka fè jwèt sa a men jwèt sa a m pa vle nou banm ni devan brezil paske Lè m t ap gade match Ajantin nan, Ajantin ou wè kote Messi ka demake nan tèt malèt la, li ka choute yon tir de lwen li mete l nan filè a. Nou t ap gade Lafrans nou wè Mbappé ka fè menm bagay la. Match Etazini an nou wè Johnson m pa sonje non l ka fè menm bagay la. Gen anpil jwè w ap wè gwo ekip yo e pou sa yo gwo ekip yo pa bezwen si y ap goumen yo wè yo pa ka antre y ap fè l de lwen e pwoblèm sa m wè ekip nou an genyen paske m wè tout tir de lwen nou te fè yo Yo pat bon ditou ditou ditou. M son bon fanatik. M gade tout match la. Pa gon tir de lwen ke Ayiti te fè ki yon bon tir, ki yon tir kadre. Sa ekip la gen pwoblèm sa. Ekip la bezwen yon jwè ki ka bay yon bon tir kadre ki ka rete deyò e kare a pou l mete boul la nan kan. E jwèt sa nou bezwen e se jwèt sa pou nou jwe devan Brezil. Nou ka gade kòman Brezil tap goumen ansanm avèk. Maroc men Maroc pa tòti ekip tou nou wè Brésil li te sòti sòti l la pat twò bon men Maroc pa tòti ekip fò n sonje ke Maroc te manke fè final e dènyèman e Maroc s on gwo ekip an Afrik li so m pa vle nou pran l a la lejè pou n panse ke jan Brésil ap jwe a Brésil tèlman mal Brésil mal mal mal nèt paske l pat ka fè w viktwa non li pa sa paske nou wè Brésil gen Vinicius. Ki ka souke tout defans lan mete boul la nan filè a. Ayiti nou bezwen jwè ki ka fè yon aksyon endividyèl konsa. Yon aksyon endividyèl kote ekip la pa ka antre ti pas, ti pas devan kare a bat pou gon nèg ki mete l anndan. Li pa ka fèt, gon jwè ki ka deside pou l pran lapatri an men, pou l mete lapatri sou do l. pou l fè kèlke trib epi pou l mete balon nan filè a, oubyen pou yon jwè demake defans lan pou l fè yon tir kadre de lwen li mete balon nan filè a. E sa nou bezwen. Men si w konnen jwèt sa nou t ap jwe devan Ekòs la, nou pral jwe l devan Brezil, oo m wè mal. M wè mal pou peyi a e m wè mal pou Ayiti. So, ekip la m ap sipòte l a san pou san e mwen prè pou mwen gade match la e mwen prè pou mwen selebre e mwen prè pou mwen vole. Lè Ayiti fè gòl, paske m kwè y ap chanje taktik e m kwè y ap chanje jan yo te jwe devan Ekòs la e m kwè y ap vini avèk yon lòt jwè paske sa yo te pran devan Ekòs la, yo te wè te gen, m ap di, te gen ti diskriminasyon men. Ou konnen nan foutbòl, e pa sa ki enpòtan. Yè ou ka bat yon ekip pa w fè gòl penal. Yè ou ka bat yon ekip sou penalite. Men se sa n ap chèche. Se penalite nou pral chèche pou nou bat Brezil. Li pa p bon pou nou. Fò w vini, lè w vin jwe fò w vin jwe avèk tout lide ke w konnen abit la kont ou, ke w konnen fifa kont ou, ke w konnen federasyon kont ou, Kew konnen le mond kont sou so fo fe tout afew nan yon fason pou pa gen protestation pou yo pa ka proteste so fe a si w trible ou met boul la nan filè a pap gen okenn protestation si shoot wap cheche tire pou l fwape nan men neg epi pou w al nan var pou yo bay penalite sa yo yo ka toujou pran sa yo nan men w men si boul la ou lage anndan pa gen moun ki ka retire sa nan men w so ayiti grenadye yo An avan an avan an avan aswè ya match la pral kòmanse so m kouri fè video sa m di te m lage li pou m motive grenadye yo pou m motive ayisyen yo pou m motive tout moun kap gade video sa pou m motive tout moun ki renmen travay kap fèt la so si w poko abòne si w poko like si w poko subscribe si w poko follow so fè sa kounye ya la pou w ka jwenn tout bèl video paske nan moman an. M deside. M deside lage menm jan Ayiti. M pral nan mondyal tou. Oo bèl bagay, bèl bagay. Sipòte peyi a. Grenadye alaso sa ki mouri zafè a yo. Kite yon ti kòmantè avèk yon ti like.